Bonswa tout moun humm gade m byen pare m la pou m pale avèk nou gade humm moun yo an ble cheve ble chemiz ble cheri gade menm tenis lan bon sijè m pote pou nou jodi a Se kòman ou menm antanke fanm ou ka bay nèg ou plezi menm si ou ta gen règ ou. Avan m kòmanse a videyo a map mande pou nou abone a chanèl la, lage yon kòmantè epi like e swiv nou sou TikTok, Facebook, Instagram. ak Twitter. E pataje videyo a a tout moun ke ou konnen, a manman ou, a papa ou, madanm ou, mari ou, matant ou, tonton ou, kouzen ou, kouzin, tout moun an jeneral. Bon, an kòmanse a videyo a. Medam, mwen deja konnen kòman nou ye lè nou gen règ nou. Dayè, m se yon fanm tou, sa vle di. Mwen gen yon ide de sa. Nou menm nou gen tandans lè nou gen règ nou, nou ap repouse nèg la, nou pa sou bòl, nou toujou ap jape l oswa retire kò l la. Men poutan ke lè ou pa nan règ ou, ou aji nòmal avèk li. Ou sou san w, ou sou bòl, ou ka stil fè menm bagay la. Menm si se vre gen yon moman ou pa ka kontwole òmòn ke ou genyen yo, men kanmenm, ou pa ka trete nèg la tankou son ti bèt. E, m pral di ou kèlke ti bagay ke, menm si ou gen règ ou, ou ka stil jwenn yon fason pou w satisfè nèg la. Pou m byen di ou, lè ou gen règ ou, gen de gason yo menm ki sa yo fè, yo fè yon jan pou yo ale bay tèt yo plezi e yo kite w an repo. Men, menm si bouboun nan pa disponib pou li, Gen lòt bagay ke ou ka fè. Bon, pa ale lwen non, rete la avèk mwen. Gen de bagay ke ou menm antan ke fanm, ou ka fè pou nèg ou, ke menm li menm, sa pa vle di sa w ap fè a ap fè nèg la pa twonpe ou, men kan menm ou menm ou fè travay ou antan ke fanm pou satisfè nèg ou. Ki sa ke ou menm ou ka fè? Bon, ann antre dirèkteman nan videyo sa. Ou gen nèg ou, pa vre? Lè bouboun nan pa disponib pou li, ki sa ou panse l al fè? La plipa di fwa, l ale bat laponyèt. E, ou menm, ou ka spice it up pou li. Koman w ka spice it up sa se yon bon kesyon. Bon, lèw gen règ ou tann lè nèg la gen yon anvi. Dayè depi nèg la atire avèw antanke fanm li renmen avèw bagay li ap toujou kanpe lap toujou sou sa. Sa vle di ou menm kounya la ou gen yon avantaj. Lè konsa ou tann lèw gen règ ou fèl yon sipriz. Ou antre sou li kote l ye a olye ke li menm k ap bat laponyèt lan pou w ede l. E ou menm tou w ka fè l pi sansyèl toujou. Lè m di w ka fè l pi sansyèl la, ou gen plis avantaj. Swa w itilize bouch ou oswa ou itilize men w. Hum! Bon, ou wè lè w pral itilize bouch ou, gon jan pou w desann sou bagay la epi w ap moute l e pi fò gason tou renmen krache. Sa vle di fò w byen mouye bagay la pou gason sa santi li alèz. Epi wap desann wap monte e cheri lèw pral itilize menw ou pral masaye bagay la wap desann wap monte avèk menw pandan on grenn men ap jwe nan penil ap jwe a de boul yo wè lòt men an wap pase sou kòl wap karesel wap chèche tout ti kwen ou konnen ke l sansib yo e kounye a la bon nèg la gentan eksite plis e ou menm pandan ke ou stil ap jwe a zouti l rive nan zòrèy li kòmanse di l tout sa ke ou tap anvi di l si ou menm avè l te nan aksyon sa vle di pou w ap eksite l plis pou w ap fè alsiyis nan zòrèy li ba l bèl ti siyono rele nèg la papi cheri jan w konn abitye fè l la jis fè nèg la santi ke li enpòtan nan moman sa la, ke se li menm wap bay plezi a e ou vlel jwi l, e pandan ke wap fè sa tou, bobo kou l, desann soti kò l avèk kèlke ti bo, karese l, bal afeksyon, bal tan, e m byen di w, ou pa dwe stop si nèg la pa vini, sa vle di ou dwe kontinye ap fè travay la, pou wè lè nèg la kòmanse ap eksite, e gen de gason tou lè yo kòmanse eksite yo menm tou yo bo al 6, yo menm tou yo kòmanse ap rele e la Ou konnen bagay la ap fèt, travay la ap fèt. E, pou m byen di w, anpil gason renmen sa. Pa sèlman ap neglije l, ba l plezi a, kit bouboun nan avèlebo pou li, kit li pa sa. Bon, mezanmi, se te tout sa mwen pote pou nou jodi a. Pa neglije nèg nou. E, ou menm antanke fanm, ou konn kisa ki fè nèg ou plezi? E pran tout ti tip sa kem sot ba ou a la. Cheri wap fè nèg sa fou. Se te Leïka e se te yon plezi poum pataje sijè sa avèk nou. Mèsi e babay!